Ariana e ke tout moun konnen ki se fanmi m bò manman, Senklou bò manman e ki soti nan Jakmèl depatman Sidès e ki soti Kazabèk, ki soti Mawotyè e m ta ka di ke nou voye yon remèsiman avèk Bondye lavi a, yon remèsiman avèk Ginen yo, avèk zansèt yo. Yon remèsiman avèk tout moun ki te sipòte Ariana, ke aletranje, Togolèz Togo yo, e tout pèp Afriken an, m di Ayibobo pou yo, yon gran remèsiman pou yo, e tout moun ki te sipòte l tou, ekonomikman, materyèlman, an tèm de konsèy. Zoupenzoup, ekip Zoupenzoup lan ki te gen yon ekip administrasyon ki t ap mennen bagay yo e mwen te ayibobo pou manman Ariana, pou papa l e pou lòt jimèl li ki te bò kote l kòm yon gran konseyè, kòm yon gwo fòs, kòm yon gwo enèji. Mwen di ayibobo pou li. E ayibobo pou tout moun ki te sipòte l yo nèt alawonnbadè, tout Ayisyen, Ayisyèn. E m ta ka di, menm moun ki te nan kous avè l yo, ki te nan challenge lan avè li, m di ayibobo pou yo tou. Paske san yo, konkou a te gen dwa pa t ap posib. Paske fòk te genyen, fòk gen pèdi. Men nou konnen nou menm nou te sòti pou n te genyen. Nou te deyò pou n te genyen. Paske se Ayiti. Ayiti dabò. Ayiti avan tou. Ayiti ajenou.

Tout moun nèt alawonn babè. Nou se Ayisyen, ann mete ansanm pou n wè kòman youn ka sèvi lòt, kòman nou ka sèvi peyi nou, kòman nou ka tounen yon sèvitè pou ke youn sèvi lòt, youn renmen lòt, youn pwoteje lòt paske la a, avèk Ayana ki se yon chandèl, ki se yon legba, ki se yon limyè, ki se yon fa, jan m te di la, pou l klere dan lemond, pou ke l al pote drapo Ayisyen an nan tout peyi nan mond lan, nan tout palè nan mond lan pou l al depoze drapo ayisyen an. Paske lè a rive, lè a rive, Ayiti dekole, Ayiti demare, e nou konnen on gwo, on piti, ann mete ansanm pou n wè kòman n ka sove Ayiti. Alò, n ap di ke, jan Ariana te di ke nòmalman se pa kado yo ki plis enpòtan pou li, se kòman Ayiti ap demare, kòman Ayiti ap dekole, se Ayiti dabò. Alò se la mwen kanpe e map di franchman demaraj sa ann kenbe l, ann kenbe enèji sa, ann kenbe m ta ka di limyè sa pou ke nou kapab wè kòman Ayiti ka sòti kote l ye a paske linyon fè lafòs. Grenn pa bat, se kolòn ki bat. Se Ogisten Senklou, Wa Vodou Ayisyen an e ki voye mesaj sa, ki voye enèji sa pou Ariana. Pa kont. Moun ou wè ki kont ou yo, okontrè souri ba yo. Toujou rete avèk senplisite w la. Toujou rete avèk sajès ou a. Toujou rete avèk renmen, lanmou ke w genyen an. Ke pa gen pwoblèm paske tout moun pa t ap ka renmen w. E tout moun pa t ap ka pwo tou. Tout moun pa t ap ka pa pou ou. Men gras a Dye, Ginen yo, nou te sòti pou nou genyen. Nou genyen e n ap kontinye genyen nèt ale. E se Ayiti ki pral leve kanpe debou. Gras a mizèrikòd pa Ochanago. Viv Ayiti, viv lapè, viv tèt ansanm, viv dyalòg, viv rekonsilyasyon, amonizasyon nan vodou, nan legliz, nan politik, nan peyi, nan pèp la. Ti mesye ki gen bagay nan men yo, jwèt pou nou, an avan, nou tout se jèn nou ye, ann wè kòman n ka met ansanm pou n dekole Ayiti. Nan non lespri zansèt yo, nan non papa Dessalines, wi avèk Ariana, m panse se yon opòtinite ke nou kapab sezi opòtinite sa a pou ke nou kapab vrèman e jwenn yon solisyon. E m panse solisyon an, se jenès li ye, tout moun ti mesye k nan lari a se jenès yo ye, e m panse yo tout te kanpe dèyè e konba Ariana a. Tout Ayisyen, tout moun nan mond la te kanpe dè konba Rihanna, m panse ke nan kè kontan sa, nan jwa sa, menm jan avèk seleksyon nasyonal la ki pral nan koup di mond, m ta swete ke yo reyisi tou an menm tan paske nou menm chak gòl Ayiti fè se monte Ayiti a pi wo nivo. Men rèv pa m, mwen konnen ke daprè mwen menm, daprè sa m santi, wi Ariana se yon kle Nan kle yo, se yon kle nan kle yo, yon kle ki gen enèji, yon kle ki gen yon senplisite, yon kle ki nòmal, ki natirèl, ki orijinal, ki pa yon fabrike, e m panse ke wi solisyon an nan liy nan. Ou pale de kle, Majeste, eske sa vle di Ariana se kle ki pral ede pou ouvè peyi a? Nòmalman, nou chak la se yon kle, nou se yon may nan kle a. Men pou kle pa l la vin kle reyèl, fò nou tout kanpe pozitivman dèyè l avèk li nan ideyal sa ki devan nou. Akeyi ou.
E, mentnan sa a san dout li di w yon bagay. E, sans dangajman w te genyen an li ajoute sou li. E, ki pèspektiv ki genyen apre, e, nou kapab di patisipasyon sa a apre w fin pote mesaj sa a, e, devan, e, e, nou kapab di frè nou yo? E an Afrik? Umm se ke mwen gen yon pwojè, donk pwojè a se yon fondasyon, alò se pa yon fondasyon men se yon lig Ariana pour la protection de l'enfance et de la jeunesse. Donk pwojè sa se ap pou mwen sipèvize tout òfelina ki genyen an Ayiti. Konsa tou li ka ale odela pou m ale sipèvize menm òfelina an Afrik. Paske mwen vin reyalize ke pafwa òfelina yo la, men yo pa vrèman pran an chaj timoun yo vrèman. Donk sa ap la pou mwen gade kisa ki manke, pou mwen mande èd Pwojè sa a ka ale de nasyonal a lentènasyonal. Ou te atann ou e Ariana a tout sipò sa yo di kote des Ayisyen, jan Ayisyen yo mobilize, jan yo kanpe dèyè do w, eske ou te atann ou vrèman a sa?
Non non non paske o debu mwen te eseye ale nan kèk emisyon pou m te fè mesaj yo pase men se kòmsi moun yo pat kwè oubyen yo pat vrèman entèrese men kounya se yon lòt bagay mwen wè l pran yon lòt anplè vrèman mwen pat janm atann mwen ak sa. Sinsèman map di tout ayisyen mèsi tout mwa yo mèsi pou sipò sa ke yo te ban mwen. Ou kont e eske ou konte e fon vizit nan kapital la?
O wi, map antre Port-au-Prince ansanm avèk staff House of Challenge lan Petyonvil, nan El Rancho demen a 3 zè.
Li ka kal tann ou dè demen nan Petyonvil, notamman nan El Rancho. Egzakteman, egzakteman.
Èske l te fasil pou w konvenk mesye yo pou w vin Pòtoprens?
Ah non, li pat fasil paske ofèt lè yo an Afrik yo yon ti jan pè, yap di woy yap vin Ayiti kòmsi pou yo se yon gwo risk. Pou Afriken, pou tout Afriken ki lòt bò a se yon risk ke yap prè pou yo vin Ayiti men lè ke yo vin Ayiti yo wè sa ke yo wè sou rezo an se pa sa vrèman kòmsi yo wè se menm bagay avèk Togo yo alèz M di yo pou yo vini Petyonvil, yo di pa gen pwoblèm depi ap gen sekirite. Se sa ke mwen menm mwen te vle montre yo, ke tout sa yap montre sou rezo an pa fòseman sa, paske pafwa nou ini nou, pafwa nou solidè, pafwa tou moun gen ti libète. E franchman. Nap tou fè konnen ke House of Challenge nevyèm edisyon an fèt Ayiti. Donk nap bezwen sekirite, nap bezwen pou peyi an gen yon pè, yon stabilite ladan li paske ap gen yon pakèt lòt kandida nan kontinan Afrik la kap vini an Ayiti.
Men nan sans sa e Ariana eske e gon mesaj patikilye paske genyen anpil anpil moun ki yo menm e pa ale sou kesyon òganizasyon e nevyèm edisyon an e nan peyi dayiti e non kontèks e sekiritè ki frajil e nou konnen nou te wè gen anpil moun ki tap fè solidarite avèk ou e gen menm mesye ki gen zam ilegal nan men yo ki t ap pale de kesyon patisipasyon w nan evenman sa a. Èske w gen yon mesaj patikilye pou moun sa yo, yon konpòteman w ta swete yo genyen nan lide pou fasilite yon pi bon dewoulman nevyèm edisyon House of Challenge la? Scoop! Bon, m ap fè w konnen ke mwen wè tout mesaj yo, sa fè m plezi anpil. E pou nevyèm edisyon an, silvouplè, mwen t ap mande nou pou nou ba nou yon chans. Pou nou bay tout Ayiti yon chans pou nou ta debloke wout yo pou nevyèm edisyon sa a byen pase, pou li byen pase pou tout lòt kandida k ap vini yo, pou nou vann yon bèl imaj de Ayiti. Menm san m t al lòtbò a, mwen fè yo konprann ke Ayiti sa yo wè sou rezo an, se pa li vrèman, men lè yo vini. a zye pa yo pou yo wè vrèman sa yo wè sou rezo yo se pa sa, se yon lòt Ayiti. Mèsi anpil. E nan entèval la, ann mande Ariana ki jan e li jwenn e ki jan sipò otorite yo rive sou li puiske e m te aprann dan lè koulis gen anpil pwomès ki fèt bò kote otorite ayisyèn yo. E Ariana ou la?
Wi mwen la mwen la.
Èske w resevwa anpil apèl bò kote otorite ayisyèn yo? Èske gen de pwomès ki fèt notamman pou w ta kontinye ankadre w, pou w ka kontinye briye?
Ofèt, mwen jwenn yon pakèt, yon pakèt mesaj, yon pakèt bèl pwomès. Sou kote otorite nou yo. Sa fè m plezi e sensèman m pa t atann ak sa tou e mwen swete ke bon se ke Simeon mete l sou mute.
Kòman?
Non non sa va kontinye wi.
Ou pa t avanse a non. Kontinye.
Ofèt mwen jwenn yon pakèt mesaj yon pakèt apèl sou kote otorite nou yo. Yon pakèt bèl pwomès m panse ki ap nan avantaj mwen e sensèman m pa t atann a sa. Mwen di yo tout mèsi anpil espesyalman yon chapo ba avèk minis tourism ki te avèk minis tourism e Maire Cap-Haïtien ki te akeyi nou, ki te ba nou yon bèl akèy. M pat atann a sa. Mesi anpil. Ok ou ou malgre aj ou ou vin yon figure d'inspiration pou tout jeunesse sa a koman wap jere m ta vle di w sa charge historique sa a ke ou genyen pou kapab paske ou son modèle pou tout la jeunesse eske situation sa a son situation de gestion facile?
Wi bon se vre bon gen yon kote lap fasil pou mwen paske mwen mwen mwen gen ase de kapasite pou m mennen moun yo pou m fè yo konprann sa ke m vle montre yo men yon lòt kote li ka difisil paske rezo sosyo se yon tè glise li ye a nenpòt ti moman Ou ka di yon bagay or fè yon bagay ki pa nan sans moun yo. Men, m panse ke kapasite, Bondye ban m ase de kapasite pou m ka, pou mwen genyen um yon, pou m domine moun ki anlè m oubyen anba m. Bon sa se yon bagay. E lè m al an Afrik lan, yon pakèt moun panse se te yon jwèt. Men pou mwen. Li te plis pase sa, se kòm si se te yon rekoneksyon ke li te ye ant Ayiti avèk Lafrik. E pou jèn nou yo, m pa pral di pou yo gade, kopye m oubyen gade sou sa m ap fè. Se pou yo swiv wout pa yo, wout ke yo wè k ap bon pou yo an, men se yon liy tou dwat ke li ye. Se sa. Ou se yon enfant du numérique, mais aussi une actrice de terrain. Kouman ou pral konsilye 2 inivè sa yo pou kreye yon enpak reyèl e dirab?
Kòman? Ou son anfan di nimerik. Ehe. Ok, ou men ou son aktris de teren, sa vle di ou sou teren an tou. Kijan ou pral fè pou w lye nimerik la avèk aktris de teren sa pou w kapab fè yon bagay ki dirab pou ou e pou sosyete ayisyèn?
Bon, ofèt. M ka eseye bon kòman m te ka di mwen se pitit dijital la men mwen ka sèvi avèk rezo yo pou fè bri men m pa m pa pral desann sou teren pou m fè chanjman paske pawòl sèlman pa sifi fòk gen yon aksyon jan ke m te di mwen gen yon pakèt lòt pwojè ke mwen menm mwen pral fè tankou. Lig pwoteksyon, lig fondasyon ke mwen genyen pou pwoteksyon anfans avèk jenès ke mwen genyen pou m fè e answit on pakèt lòt bagay mwen panse k ap k ap benefisye pou jèn yo avèk timoun yo. Pa panse ke sa misyon ke m te genyen ap kanpe la. Yon pakèt lòt gwo bagay k ap k ap ki nan wout toujou. Trè byen, e gon pakèt jèn ki te monte Sitadèl epi yo kategorize jèn sa yo kòm de jèn ki san avni. Eske pa gen yon espas ke w ka kreye pou rekipere sèten nan yo ki nan deriv? Menm si w sot di fò yo swiv wout pa yo, men kanmenm kòman nou ka travay pou mete yo sou yon lòt vwa pou yo pa osi debride? Jan nou te wè yo nan lakou Sitadèl ki se yon memwa, ki se yon sit istorik. Ok bon, ann pa di ke yo san avni, paske pafwa se se mank dedikasyon. Pa bliye gen gen ladan yo ki pa leve avèk, ki pa leve nan yon fanmi vrèman. Gen ladan yo se nan lari an yo leve, yo pa vrèman jwenn yon bon edikasyon. Mwen pa pral di ke yo san avni, men si nou pran yo, nou ankadre yo, nou aprann yo, nou fòme yo, mwen panse ke la yo ka vin, m pa pral di, bon, la wout ke yo ta pral pran ki kwochi an, nou ka fè yo pran yon wout dwat. Wi, wi, mwen menm avèk Madam Stéphanie, Stophy, nou gen yon. Nou te gen yon fòmasyon ke nou te fè avan vwayaj lan menm pou n te aprann yo sou marketing digital, pou n te aprann yo kòman yo ka fè kòb avèk rezo sosyo, pou n aprann yo tou kòman pou yo konfòme yo sou rezo pou Pou moun yo ka bay tiktokè yo oubyen enfliyansè yo plis valè nan sosyete ayisyèn nan. Paske nan lòt peyi, enfliyansè oubyen tiktokè yo gen yon pakèt valè tankou tout lòt atis. Men an Ayiti, yo pa vrèman ba nou valè. E m ka konprann sa, se paske nou menm, anpil nan nou alò, pa mete valè sou tèt nou. Ok, gen yon kategori moun ke map pale avèw an daki ki renmen sa wap fè a, men moun sa yo nan sosyete a konsidere yo kòm enmi paske yo pote zam, men moun sa yo yo se ayisyen a part entière, yo soutnou yo menm kote yo ye a, sak nan kache etc, sa kap pale etc, men m kwè tou gen nan yo tou ki patisipe nan kesyon an, genyen ki envitew. Èske w ap pran chans pou w ale nan katye kote yo ye a?
Ok, sou trè bèl ke, mwen renmen kesyon an. Men ofèt, ou konnen mwen gen 19 an, mwen, m ta pral di ke mwen. Ok laj lan pou mwen se yon ti laj men nan lespri mwen konnen mwen menm mwen se yon granmoun men mwen sou kont paranm toujou e papam pap viv ayiti sa ke lap wè sou rezo yo se pa se pa men si se pou mwen menm mwen te ka ale nan geto tout kote menm avèk twofe an men pou paranm paske papam pat menm vlem ale an afrik. Papam strik anpil donk pou papam li pa twouve sa se yon bòn ide pou m ale donk mwen prefere rete nan kwen m e map tou pwofite di mande libète pou peyi m mande lapè pou peyi m pa vle di fòseman ke se nan politik mwen vle antre yon jèn sitwayèn ka chwazi mande yon bagay kap kap bon pou jèn parèy li pou timoun yo oubyen pou menm moun ki nan laj avanse yo. Trè byen. E, mentnan, e, menm si w gen 19 an, ou fè siksè sa a se yon siksè mondyal entènasyonal, donk ou nan panteyon nasyonal peyi a, men ou vivan, men ou vin yon memwa, ou vin yon referans. E sa vle di, ou te deja enfliyansez, men ou ka toujou enfliyanse, sa vle di de lòt. Kategori moun. Èske ou pa gen yon mesaj ou ta renmen adrese a divès kategori? Dabò, moun ki nan geto yo gen zam. Dezyèmman, pouvwa aktyèl la k ap aparamman chache yon jan pou l kreye lavi nan peyi a, men lavi a toujou yon jan difisil, paske se sou mizè, sou desepsyon, sou movèz imaj ou konstwi kokenn sitadèl. Nouvèl imaj sa de peyi dayiti Ariana.
Bon map di pwèt map kòmanse a tout moun ki ki ki ki kenbe zam nan men yo jodi an mwen pa vle pale ak tout mwen vle pale avèk tout pitit ayiti pou sa ki gen zam nan men yo m pa pou m pa vin pou m jije nou. Mwen konnen lavi an pa fasil vrèman chak bal nou tire konnen ke se pwòp frè nou sou pwòp peyi nou se yon mal ke nou fè se yon rèv ke nou etèn gen yon lòt chemen yon chemen ki ka bati olye nou krazel tanpri bon sa map di se pou nou bon m konnen l pap fasil pou nou depoze zam nou ann eseye ini nou. Pou yon Ayiti meyè pou jèn yo, m ap di nou, se pa sèlman poste, se pa sèlman pale. Ann sèvi ak vwa nou tou, menm jan ke mwen menm mwen fè l, avan se te videyo, men mwen twouve ke li pa ase. Mwen chwazi fè vwa m rive pi lwen pou m fè konnen ke Ayiti toujou la. Ekskliv lan li toujou la e nou ka rekonstwi, nou vle rebati.
E Ariana nou e ki dènye mo wap di pou nou anvan nou menm nou kòmanse? Mo sa ke map di se ke mèsi, mèsi ak chak ayisyen, mèsi a chak grenn nwa ki te edem nan konpetisyon sa, ki te voye enèji pou mwen, sa m pat ka bay ki ta. Priye pou mwen, tout sa yo fèm plezi. Konnen ke travay lan pa kanpe la. Travay lan pa kanpe la e map mande pou sèl sa map mande anfèt lapè pou peyim. Se avèk sa mwen t ale an Afrik, se ak sa mwen rantre an Ayiti. Mèsi paske nou te banm opòtinite pou sa. Avan w fini Ariana ou kapab di nou ou kapab remèsye tout moun ki te ede w depi lè w te kòmanse? Jiskaske ou rive ou genyen epi gade avan an Ayiti, nou ba ou yo pou tout moun kapab konnen paske ou pat pou kont ou te gen yon ekip moun ki te akonpaye.
Wi, map di tout donatè, tout designer mwen yo, tout atis, tout enfliyansè, tout moun nèt, mèsi moun anwo moun anba, ongan pastè, tout moun, map di tout moun, tout ayisyen, mwen pap site non, men tout ayisyen, Konnen ke sa nou fè pou mwen an m pap janm bliye l. Mèsi anpil anpil anpil. E mèsi a nou menm ki te ban m opòtinite pou m te pale la. Pa bliye ke m ap antre Pòwoprens demen a 3 zè nan èd Rancho. Mèsi anpil. Trè byen, reste sou la liy, m ap konkli Ariana. Scoop! Ce qui s'est passé ce n'était pas une simple célébration, c'était une proclamation populaire.

De dezangajman ke yo pran anvè li menm, anvè Abigayil, ou di tèt ou, e, gen espwa. Ou di tèt ou gen espwa. E ou menm pa egzanp k ap tande m la a, il sifi ke ou idantifye ki sa ou genyen kòm potansyèl. Epi veye. Ki opòtinite ki kapab prezante devan ou epi pou w fè le gran so? Sètadi, ou gen dwa la, pa egzanp, ou gen dwa ap sou yon gwoup, epi ou wè tout moun ap pale de bagay pozitif, y ap gade kisa ki gen kòm talan, etsetera, epi biw, gen yon moun ki jis monte epi l di yon bagay negatif. Ok. Ou pa bezwen joure l pou sa. Li menm se travay pa l l ap fè. Li menm se travay pa l l ap fè paske nan lavi ap toujou gen moun sa yo. Nou menm anba live pa nou an men konbyen fwa nou konn genyen yon grenn. Imajine w ou gendwa genyen prè de mil moun ki anba yon live k ap echange men gen yon grenn ki deside l vini fò l vin di yon tenten. Donk anpil fwa ou pa wè kliyan nou kouri dèyè entrou yo oubyen nou jis kite l jiskaske l raz, li wont epi l sòti pou kont li. Li santi ke la a pa la l. Ou wè? Men ap toujou gen moun sa yo. Pi ou wè mwen menm se pou sa l pa janm choke m. Paske m konnen yo menm se travay pa yo y ap fè. Paske ou te gen dwa deside w ap fè kèlkeswa bagay ki ale nan sans pou devlope peyi a ap toujou genyen des eleman. ki se de tèt pete trè souvan, ki deside ki vini di non non non non, li menm li pa, li pa santi l byen nan anyen pozitif. Li pa santi l byen nan anyen k ap pale de chanjman pou Ayiti. Sa pa enterese l, li pa vle sa. Li menm, kèt, plis li wè peyi ap kraze, se sa k ap bon pou li. Ok? E anplis de sa, li fè w kwè. Ke diskou ke w genyen pou chanjman an, se diskou sa a k ap kraze peyi a. E lefèt ke l gen plis odas pou l eseye enpoze sa, ou ka sezi wè li jwenn de twa adèp, de twa fanatik efektivman ki deside y ap antre nan lojik sa a tou. Ok. Men se lè je w vin klè yo w ap di kèt men kèt gad nan kisa m kite nèg sa a pran m mesye oo ayayayayay men jisteman. Men, kòm ou menm, anpil nan nou k ap suiv mwen la a, nou gen tèt nou plase nan mitan zèpòl nou, nou konnen diskou sa a pa gen okenn posiblite pou diskou sa a pa ta bon pou peyi a. Dayè, se pou sa k fè nou akwoche avèk li, nou menm ki gen espwa nan chanjman pou peyi sa a. Se vre, gen de zerè ki gendwa. Men ala sèl diferans, lè w pale avèk de moun, pa egzanp, ki fè de eksperyans nan pouvwa, ou prèske anvi kwè ke. Son batay ki pèdi davans wi. Yeah paske lèw gade otou de pouvwa yo se de rapas se pa de moun ki gen ankenn volonte pou ede chanje peyi a se pa de moun ki kwè nan peyi a dabò e yo menm yo gen yon grenn bagay yo vin fè se plen pòch yo se ranmase etc a prèv lè gouvèneman ki se son siksede yo montre nou sa klèman yo montre nou ke pa gen gran choz ki fèt. Men se tou senpleman paske pa gen volonte pou l fèt. Se pa mwayen, paske pwoblèm nan se pa mwayen. M pa kwè ke se paske Ariana te gen gwo mwayen ki fè ke tan l patisipe nan konkou a tou. Non, non, non, non. M pa kwè se paske Abigail te genyen plis mwayen pase tout moun, non. Gen de lè, gen de naratif ke w vle ede konstwi. Ou di monchè kèlkeswa sa sa mande kòm sakrifis, enben w ap fè l. Trè sètènman ou gen dwa frape dis pòt, epi pòt yo pa louvri. Ou ka frape dis pòt, pòt yo pa louvri. Oke? Ou gen dwa frape nan dis pòt la, epi se de ki louvri. Ou bi se twa ki louvri. Se senk ki louvri. Oke? Men tandiske, dans une certaine circonstance, sa ta ka rive ke ou gon pwojè epi gon yon grenn moun ki jis tande w ap pale de pwojè a di ok dakò, ban m, ban m, monchè ban m ede w avanse a pwojè sa a, ban m mande w, pwojè sa a kisa l ap mande? Ou eksplike, li di a non monchè ban m, ban m jere sa. Epi l jere sa. Lè sa a kisa l vin bay? Li vin fè ke nou tout vin pwofite de li. Ok? Li vin fè nou tout vin benefisye de li. Donk. Sa yo se de bagay pa egzanp ou gen dwa reflechi sou li e ou di eske eske n ap fin pa rive e atenn objektif lan. E wi gen de moun ki pran dizan pou l reyalize yon pwojè, gen de moun ki pran senkan men konsa tou gen de moun ki ka pran twa mwa pou l reyalize yon pwojè, sa pral depann. E anpil fwa. Gen anpil nan nou, chak lè nou pale, premye blokaj nou se toujou lajan, selon sa nou di. Petèt ke si w te gen mwayen pou te gen lajan, gen de lòt bagay ou t ap manke. E se pou sa k fè ke m toujou ankouraje nou travay kapital sosyal nou. Paske kapital sosyal ou ap pèmèt ke lajan ke ou bezwen ou ka kousikwite l. Sètadi, olye ou gen lajan kach pou al achte yon bagay, enben, Kapital sosyal ou fè ke gon moun ki pa sou li, gon moun ki prete w li, gon moun ki ba w kredi a, etsetera. Ou wè? Sa a, li ekstrememan enpòtan. Mèt ou nan Didye, ou nan Didye tou monchè. Apre w ap kaka moun. Depi bon mèt ou nan Didye, depi bon mèt ou e nan Didye li ye, ou pa t wè mèt ou avan e nan Didye? E mèt ou te toujou ap bay. Tout enfòmasyon sou valè moun ki mouri lè yo lage dronn sesi sela, tèl kote, ki kote l yo pa konnen, men paske l nan Didye. E kote tout milyon yo t ap di yo ban nou yo? Bon e mèt ou yo bay milyon yo, se patwon yo bay milyon yo. Kounya wap blofe moun. Mesye ou k nan DJ. Mèt ou nan DJ. Gen jounalis ki nan parezon. Menm jan genyen k te nan ramo. Gad gad pran moun pou jwèt tande. Gen jounalis ki tap koupe rache nan ramo. Yo gen lajan nan men yo. E kom si e chèf yo te ye. Yo fè arete moun yo vle. Jodi a menm jan gen jounalis ki nan parezon. E sak fè dènye man m te di yo fon poze. Pase nou poko wè rezilta parezon an nou pa kab voye monte. Bon, apa moun pa ka sikile an pè nan Delma jodi a? Kot parezon? Bon, kot, kot, kot parezon tap voye moute toutan o kote l? Si byen ke yo di se moun ak inifòm la polis kap fè kidnaping yo. Ou wè m pa di la polis. Moun kak inifòm la polis kap fè yo. An be kot parezon an? Kote l? Semèn sa yo Delma pouri kot parezon. Moun Kenskòf ap mande kote kadav yo. Piske lapolis di li mennen operasyon, gen 16 bandi ki mòtèlman blese nan Kenskòf. E moun Kenskòf yo pa menm remak yon chen mouri Kenskòf. Kot parezon ap pale anpil pou li a? Kot anba lavil mtande w tap plede ranse radote tout jounen anba lavil fè sesi sela anba lavil parezon kot anba lavil la konbyen moun ki ka pase anba lavil konbyen moun ki retounen lakay yo konbyen konbyen wout ki ouvri nou di mwa janvye fevriye bon.